Si m ta envite yon nèg tankou Guy Philippe nan emisyon an pa egzanp, m pa pral pale bagay politik, bagay li te bagay, ou wè menm bagay koudeta 2004 m pap pale bagay sa avè l. M ap rete nan reyalite aktyèl la. Paske kelkeswa sitwayen kap viv an Ayiti ou aletranje, ou sipoze santi w konsène pa sa kap pase an Ayiti a la. Mwa Guy Philippe nou fè plizyè konvèsasyon. M pale avèk Edro Zeni, m pale avèk dezòm tankou. M ekskize m wi m ap lonmen non nèg yo. Nou ap pale wi. Gen de nèg moun pa dwe souzestime, m ap redi l ankò, pa souzes. estime sa Guy Philippe gen nan tèt li kòm konesans de la sitiyasyon. Se vre.
Piskil a fè di chemen pou arive kote l ye la. Pa sou estime. Bonjou ou bonswa madam mesye la fanmi depandanman de a kilè ou ki kotew menm wap gen chans tande emisyon sa maten an la fanmi depi nan kòmansman ou kapab wèm pote detay pou ou. E m di sa chak jou, yon moun ou pa gen dwa souzestime sa prezidan Guy Philippe li menm l ap vann nou an. Paske la ou wè gon chanjman, la ou wè medam mesye gon avni dirab. Men m p ap ba n manti, gen yon bagay ke m t ap tann anpil. M t ap tann anpil, anpil, anpil, anpil. W ap wè gen de moun ki pa twò apresye Guy. Se pa pòt li te soti nan prizon. Men pou vi ke ou son ayisyen ou son konpatriyòt sa lap vann nan si ou renmen peyi a vrèman ou sipoze fon ti apiyel ou sipoze swiv li pou wè ki direksyon lap pran ansanm avèk peyi a e ou sipoze admèt ansanm avèk ke sa sa ke li menm lap vann nan m di n sa chak jou medam mesye la fanmi ou menm ki fanmi m ki zanmi m ki toujou swiv mwen nap wè se sa ki ok nou menm nou pwomne ou wè sa m di nou medam mesye. Wè tete menm ke nou wè li li dou li di an sipozisyon wi an sipozisyon nou tande tete em pral ba nou tande m pral ba nou tande tout ekstrè sa yo se sak fè m pap twò rete ansanm avèk nou men banm di n byen medam mesye yè map swiv yon sitiyasyon medam mesye la fami gen yon idmo medam mesye ki nan yon bato nèg bout ba yo sènen bato ansanm avèk zam nan medam mesye sèl misye ki ret kanpe. Fè replik ansanm avèk nèg yo. Nèg yo sasinen mesye a bal bonbe petèt mesye genlè pa pa pèse paske map gad ekstrè video a sa vrèman tris men yè la medam mesye nèg yo lage 2 moun la ou aprè sa 2 nèg la medam mesye ou aprè sa fè anpil pale anpil pandan se tan Arab anba grif yo Arab anba grif yo yap peze Arab mande nou poukisa nou pa konnen tout nan moman map pale ansanm avèk ou la Arab poko libere nèg pou yo kenbe yo. Yo libere yo, moun pou yo lage yo, lè yo arete yo, yo kenbe yo. Pou ki rezon nap fè moun abi mesye? Donk m pral ba n tande medam mesye paske emisyon sa vrèman enteresan maten an. Senpleman m ankouraje w rete nan video sa fanmi m ou pap regrèt. M pap di w ay, map kite w tande Ok map kite w tande e m kwè wap konprann. Ann tande ansanm avèk mwen. Byen avan banm pran ti tan pou m remèsye ou menm fanmi eskize m wi ou menm ki klike sou videyo sa e m di w gran mèsi ak ou menm ki deja abòne. Mèsi ak ou menm kap abòne kounya fanmi. Si se premye fwa ou gen chans tonbe ok pa bliye aktive ti klòch notifikasyon lan se yon fason depi nou lage wap deja jwenn notifikasyon lan. Ann al tande ansanm avèk mwen la fanmi avan tout bagay m gen staf moun afè bon TV a ladann nap jwenn Jakito tou. Ok men misye di yon bagay ki vrèman enteresan ki vrèman bon sa misye di a ann tande l e aprè nap fè swit yo jakito nap jwenn Teriel Thelus ann tande ansanm avèk mwen fanmi pou plis detay m konseye w rete nan fen videyo sa fanmi ou pap regrèt non ann tande ansanm avè mwen. Wap di la mwen m pa dakò sak gen la pou mwen menm m se youn nan moun m kapab kanpe anfas li pi devan poukisa mwen mwen vle nou nan batay nou nan batay nèt Si se dizan n ap pran, ke n pran dizan, menm jan Castro te kòmanse batay an 1954, li pral kòmanse ba rezilta atravè 1957, li pral pouswit li. Ou wè, nou lanse yon premye batay an janvye e nou wè li bay rezilta jiska se Ariel kapote. Sa vle di mouvman mou gen ennan. Pandan pandan ti tan sa, nou lanse mouvman dè mwa janvye, li bay anpil rezilta. Li jete gouvènman Ariel la. Li jete direktè lapolis la, li fè entènasyonal la pran tout oligat yo, tout vòlè yo, li reyini yo ansanm pou fè popilasyon an konnen men kiyès li kenbe sistèm nan. Sa vle di, gen rezilta ki bay. Men kounye a, si m ta wè pi devan, ekip k ap di yo nan revolisyon, m ta tande yo t ap di yo rive yon kote, yo pral nan eleksyon, pandan ke pa gen anyen k chanje, Mwen map pran w pou blofè, map pran w pou yon ransè. La nou pa ka pral nan eleksyon e m pa kwè tou pa gen anyen kap moute pou sa. Nan batay, nan revolisyon, nap kanpe tenn pa jiskaske nou jete sa ki gen la. Menm lè dezò a ta rive, fò n konnen nou gen tan devan nou. Nou pa bezwen ap kouri jan moun ap kouri yo se pa kapab. Se vre, fò bagay kite lanse. Revolisyon, pa bliye, Esklav nou yo rete kòmante, enben 14 dawout an 1791, se 13 an pita yo va jwenn rezilta. Sa vle di nou menm, nou apèn lanse. Si nou te lanse l premye janvye 2023, premye janvye 2024, e gen de rezilta ke l bay, gen de lòt bagay ankò nou kapab tann. Sa vle di fò nou tann, fò nou tann yon 2 mwa, 3 mwa, fò nou tann yon 1 an, 2 an, 2 zan, paske bagay kap kwit la. M pa prese, m pa kwè tou Moun ap vin fè moun prese la, kòmsi, tankou Bal la di, pito mize nan wout ou pote bòn nouvèl olye w ap presipite. Se sa fè mwen menm di mesye revolisyonè yo ki anonse revolisyon an, ke yo pran tan yo, antre nan konsètasyon, pale avèk moun. Pale avèk moun, menm lè n ate esklav a Salon, pa bliye nan batay pou nou te pran endepandans nou an, nou te gen dè kolon avèk nou tou. ki te trayi, ki te ki te rele privilèj, ki te vin batay kont kolon parèy yo. Nou gen de milat nan mitan nou tou, se sa nou mande tout moun di wi, wi di, nou mande tout moun pou n batay, se travay mwen di mesye yo, n ap lanse, nou pa nan zafè eleksyon, e depi gen malè, youn nan nou, n ap pale de eleksyon, m ap trete nou kòm blofè, Pase sa k gen la nou pa ka fè kontinite de anyen. Ann tande Jakito avan nou antre avèk Joudan, Gi e Amalie. Vwala, donk ann pran ekstrè sa pou medam mesye kanmenm, mwen menm pèsonèlman sa fè nou plezi e piske nou konnen ke nan konba sa li enpòtan pou ke nou gen de san nèf, ke nou gen lòt moun ki rantre nan batay lan paske sensèman nan sa Ayiti ye la, Yon grenn moun pa ka sove Ayiti, de moun pa ka sove Ayiti, men lansanm de vrè Ayisyen, lè vrè Ayisyen ki renmen peyi yo, ebyen nou kapab fè yon diferans. An n tande ekstrè sa a, epi pa la swit nou menm n ap avanse, m ap raple w sou Mab TV, nou pati pou. Yon bann nèg, pa egzanp, ou wè, e, mwen ak Guy Philippe nou fè plizyè konvèsasyon. M pale avèk Edouce Denis. M pale avèk dezòm tankou m ekskize m wi m ap lonmen non nèg nou ap pale wi nou gen de nèg n ap pale ou wè nèg epe a yon nèg ki gon epe nan men l Jacques de Exantus e Michel Soukar e Doktè Large de nèg ke n ap swiv ke nou tande gen yon panèl e ke m ta oze kòmsi m ta di w e kòmanse nan konsyètasyon. avèk yo pou nou fè sa k ta rele yon konplo. Yon konplo se pa yon reyinyon, yon konplo se pa yon entèvyou, yon konplo se pa yon anons, yon konplo fè objè de seri de rankont an solo, yon konplo pou pèmèt ke nou konprann chak moun avèk enfòmasyon ke w genyen. Yon moun pa dwe souzestime, m ap redi l ankò, pa souzestime sa Guy Philippe gen nan tèt li kòm konesans de la sitiyasyon.

swa on syèj a la Sitadèl, swa on syèj a Fò Libète, swa on syèj o Palè San Sousi, men avèk yon sandal istorik, ewoyik. Sa m ap di a la, se anons piblik m ap fè paske lè m di yo lan kachèt, yo meprize m. Lè m di yo tankou m ta di w nan de konvèsasyon an prive, yo pase sou li kòmsi m ta di w se pa vre sa m ap di a.

E sè li vrè, une fwa revu et corrigé, se referan sur la Constitution de 1805. Poukwa? Paske yon peyi gon batistè, yon timoun ki fèt gon batistè. Yon batistè, li gen pou l di w ki kote timoun nan te fèt, nan ki peyi, ki lè, nan ki lopital, kiyès ki manman l, kiyès ki papa l, dèzinfòmasyon ki pa gen dwa janm chanje.

Andre Michel, les bloqueurs. Les bloqueurs.
Apèl o blokè pou bloke se peyi e foure nan tou kè, nan tou nen kèlke swa moun ki nan palè a, se li vre, pou l vin konvèti an konstitisyon. E, kòm etan done de konstitisyon sa pral byen elabore pou korije tout deriv don ensekirite, Gen pwoblèm alimantè, pwoblèm entènasyonal, pwoblèm diplomasi, lejirans dè etranje. Konstitisyon sa a, kòm lè l t ap prepare, li pa t prepare kòm konstitisyon, ou fè l vin yon defi, atravè yon referandòm, ou foure l nan tou, kèlkeswa moun ki nan palè a, epi l vin yon konstitisyon. E de la etan, Konstitisyon sa kèlkeswa moun ki vyole l, ke l te blan, ke l te nwa, ke l te etranje, ke l te ayisyen, kèlkeswa sa k rive l la, rive l sèl, se sa ki ka mete Ayiti deyò nan sa l ye la a. E sa pran tan, e sa pran entelijans, sa pran, m oblije di l piblik, se yon bagay ki ta dwe fè objè yon konplo sekrè, men pou pèp la kòm paran ti bebe sa yo k ap vore tenten sou yo la, konnen ke men sa pou l fè, mwen, m prale, ou pa janm konn kilè, men m kite sa pou yo, pou yo konnen ke pou Ayiti sove, men grenn, grenn, grenn wout ke l genyen pou retire nou nan sa nou ye la. San sa, n ap gen afè a plizyè bnc, plizyè sijè, plizyè divèsyon, plizyè tretman, plizyè manifestasyon, plizyè asasina, n ap gen afè avèk plizyè Kenya, n ap gen afè avèk plizyè UN, men. Pa gen anyen kap ka rezoud menm si Garry Conille te gen volonte a li pa kapab paske se pa sa yo bay kòm misyon si l vini pou l ap twonpe vijilans blan y ap tiye l menm jan ak Jovenel kite nèg yo trankil an nou fè plan nou pou nou sòti nou menm sispann akize konsèy cpt sou Fritz Jean Edgar Leblanc se pa kilpabilize m ap kilpabilize nèg yo m ap ede nèg yo konprann nan sa yo ye pou yo konn kijan pou yo rete dan le ran de nos pères. Pou nou chante ansanm la Desalinyèn dan nou ran pwen de trètr. Vwala e medam mesye vwala e nou tap tande jakito se trè byen e paske nou tap dil bon poukisa mesye sa yo gen anpil e yo gen anpil bagay an komen poukisa yo pa pale sak fè ke nan sa ayiti ye la medam mesye poukisa gen anpil moun ki fè silans ebyen nan sans sa m byen kontan 1 nou byen kontan ke o mwen Jakito ebyen li kòmanse ap pale avèk Guy Philippe e sou plizyè dosye osi enpòtan pou Ayiti medam mesye se trè enpòtan sa. Aktyèlman mwen pale avèk on bann nèg on bann nèg pa egzanp ou wè e mwen ak Guy Philippe nou fè plizyè konvèsasyon m pale avèk Eddo Zeni m pale avèk Dezòm tankou m ekskize mwen m ap lonmen non nèg yo. Vwala e medan mesye vwala pandan se tan nap avanse men se enpòtan se enpòtan. Mèsi Jimmy mèsi e kounya la fanmi e te gen yon envite nan emisyon ti koze a fanmi ann fè w tande yon vye ti kal ladan l ki pa anpil li pa anpil non ann tande yon ti kal nan entèvansyon misye a paske si m pral ba nou tande Theriel Thelus fòk mwen ka ba nou tande yon ti kal nan sa ke li menm lap di a epi pou tande tete pou kapab wè Ebyen entèvansyon TT a e a kisa l gen rapò ok ann tande ansanm avèk mwen se trè enpòtan lè m di nou sa m pap kite n soufri paske enfòmasyon an se pou nou se nou menm m pote l ok emisyon an se pou nou ann tande avè m pa bliye abòne fanmi ba nou grenn like la ki pap deranje w ann tande Teriel Thelus ann pran ann pran sitwayen avan. Yo pa chwazi lòm kilfo a la plas kilfo ki fè ke n nan sitiyasyon sa a. An n ta di jodi an, Kolonèl Rebu ta chwazi bay la Repiblik yon kout men kòm sitwayen ayisyen, èske gon ekip ou panse w te ka rele pou ta ede peyi a sòti kote li la paske se yon sitiyasyon kote tout ayisyen konsène?
Bon, E bagay mesye bandi yo, ke yo rele bandi yo, pase mwen pa rele yo bandi, pou mwen se jan de estratèj. Mwen pa p pale pou m ranfòse yo, m ap pran sa yo fè, akte yo poze, anndan sa yo rele la konsepsyon estratejik de la gè. Du pwen de vi kominikasyon yo an avans, du pwen de vi ekspresyon de la fòs yo an avans, se pa mwen menm k ap, m pa konseye yo. M ap konstate sa yo fè. M ap analize sa yo fè. Mentan anfas yo, yo gen de moun ki nan yon fòm dezitasyon. Men lagè se yon jwèt. Pasè ta di, m ap di pasè lagè a gen moun k ap mouri. Gen moun jodi a k pa lakay yo. Gen moun ki pèdi kay yo, yo met dife nan kay yo, yo pran tout byen yo. Y ap viv nan de espas piblik. Aprè midi a map rantre nan sans fòm nan e nèg sekirite a di m, di gon pwoblèm la gen de moun ki vin mande pou m ba yo dòmi pou yo dòmi la aswè a. Donk gon seri de moun kap viv dans la fuite au quotidien. Ou konn sa vle di lè yon moun pa konn kote l kap dòmi aswè a pou l leve demen maten. Son bagay ekstrèmeman dramatik. Men kiyès moun ki pran inisyativ la ki an avan? Se mesye bandi wi. Mètnan tout sa mesye Bandi ap fè e mwen te di sa yon lè, m te nan yon entèvyou avèk Wendell Theodore e sou dans le point, m te di l mwen pa konprann anyen, sa mesye sa yo ap fè la se l'expression de leur peur wi, mesye Bandi yo pè tou, poukisa? Paske yo konnen sa yap fè a pa sa, yo konnen sa yap fè a pa kap mennen adezyon popilasyon an. Pou anpil moun nan popilasyon ki oblije ap sibi sa y ap fè a, paske yo pa gen okenn konfyans ke moun ki nan Leta a kapab fè yon aksyon de responsabilite ki kapab answit pwoteje yo. Donk, yo bò kote bandi a dan le silans, men pa obligasyon paske yo pa gen yon lòt E paratonè! Yo pa gen okenn lòt sistèm de pwoteksyon paske moun ki nan Leta yo pa ofri yo sa. Men bandi yo konnen yo sou blòf tou. Paske lè pa egzanp lè w pran yon diskou yon nèg tankou Babekyou ki di w yon bagay trè rasyonèl, li konnen kote l antre a l gen de wout, lamò e laprizon.
Donk kounye a tout sa l di se jongle pou l pa pran lamò a. E sil te kab al nan prizon an li tap pi bon pou li. Donk kounya kisal fè li ofri yon dyalòg de pè. Prèske pou mete gouvènman an difikilte, si gouvènman an pa aksepte lapè se gouvènman an k pa bon. Donk se yon naratif ki ale vè la konsyans de la popilasyon ki ekout, kap asiste. E mwen pa kwè gouvènman an devlope yon strateji osi entelijant, se klè. Men, du pwen de vi pou reponn ak kesyon ou poze a, mesye bandi yo sou blòf, y ap pwofite de feblès òganizasyonèl e sitou de ezitasyon ki nan tèt moun ki nan pouvwa yo. Èske moun nan pouvwa yo Bò kote popilasyon donk konn bandi yo ou byen eske pa aksyon ou pa omisyon yo bò kot bandi yo kont popilasyon e mesye bandi yo yo sou blòf e yo itilize blòf la byen. e yo pran avantaj li genyen. Dakò mèsi sitwayen e wap wè ou pa tandel reponn kesyon an paske se lojik li fè e sitwayen an se lojik li fè li pa reponn egzakteman e li pa reponn dirèk men ou pral tande Theriel Thelus mwen vini ansanm avèk detay Theriel la pou nou e m kwè ann tandel e ou menm wap gentan konprann tout bagay fanmi ok wap konprann tout bagay ann tande.
Remake m poze kolonèl Rebu anviwon twa kestyon. Li eseye kontourne yo jiskaske li rantre nan kote m te vle rive a. Kolonèl gen plizyè chapo. M pa envite l kòm nèg politik ki vin pale de gre. M envite l kòm on sitwayen ki souvan pale de sekirite paske nan moman an la a. M te ka envite nenpòt loun. Li te ka envite, bon mwen, m te ka envite on nèg tankou Mario Andresol. Reginald Delva, gon zanmi ki rele Jean Louis. Nou te ka envite plizyè lòt moun. Mikerlan Gedeon, kòm Rameau nome l kounye a li retounen la kòm direktè jeneral, si l pa t la m te ka envite l tou paske l te nan dcpj pou yon pakèt tan etsetera. Kòmsi m ap chèche pou m konprann de bagay. Malgre tout sa misye di yo, gon reyalite, gon bagay misye di ke nou bezwen pran l o mo. Kolonel kapab toujou ap chèche travay, li kapab toujou ap chèche djòb, jan anpil moun wè l. Dayè, si w swiv li antre lè liy, li pa ekate posibilite pou l bay yon kout men nan gouvènman an. Bon, a 73 an, kò w ap tchoule, se pa menm enèji an, pa atann ou kolonel son nèg ki pral met pye l atè pou batay. Men li kapab toujou bay pataje eksperyans li, konesans li, sa l konnen, sa l konprann. Sepandan, misye di n la nan emisyon an, pouvwa a pa ofisyèlman kontakte l. Paske ki sa k pase? Gen pafwa nan vi a, ou mete moun yo fas ak responsabilite yo. Tande byen. Tande. Pafwa nan vi an, ou fè eksprè menm, ou mete moun yo fas ak responsabilite yo, epi pou gade fent yo sa y ap fè. E se sa fè m ensiste sou sa. Paske peyi an difikilte. Si peyi an difikilte. Nou bezwen pitit peyi a ki kapab ba yon kout men. Si m ta envite yon nèg tankou Guy Philippe nan emisyon an pa egzanp, m pa pral pale bay politik, bagay li te bagay, wè menm bay koudeta 2004, m pa pale bay sa avè l. M ap rete nan reyalite aktyèl la. Paske kelkeswa sitwayen kap viv an Ayiti ou aletranje, ou sipoze santi w konsène pa sa kap pase an Ayiti a la. Sa vle di, mwen menm, ou wè ekspre m fè m poze l kestyon sou lè l te sekretè deta sekrite piblik la. E de fèt. M pa konnen sa k te genyen, sa k te pase. Men eleksyon yo te reyalize. Sa di l gen dwa pran sa kòm yon kredi vre. Pa t gen twòp deblozay nan eleksyon sa yo. Yo te reyalize. Eske misye te yon sekretè deta o zeleksyon? Sa m pa konnen. Men. Si eleksyon yo te òganize, sa vle di misye te bay kanmenm, li estime l te bay rezilta. Ebyen, ann eseye l nan pi wo nivo a pou n gade ki sa l ka remèt. Kounye a, si l rantre nan menm lis blofè yo, paske Ayiti tèlman gen blofè, gen plis blofè ke moun serye, lè sa a nou ka rantre nan nivo pou n di, bon nèg sa a se yon ti visye k ap bouske manje, se pa, pa gen anyen serye l ka remèt Larepiblik. Ann eseye teste bòn fwa moun yo pou n gade jis ki kote mechanste a rive. Tande Nerline, e bon e pou konnen, m pran egzanp avè w, ann eseye teste bòn fwa moun yo pou n gade jis ki kote mechanste yo ka rive. Se sa m fè la a wi. Paske mwen menm.

An 2022 m te di sa, m pataje pòs sa a, gen moun ki sèlman kòmante l pa li, se an 2022 m te di sa. M te site plizyè lòt non. M te site Rameau Normil ki la jodi a. M te site l kòm dcpj. An 2022. Paske fò n mete moun yo fas ak responsabilite yo pou n wè kisa yo ka remèt paske peyi an danje. E se lè, se lide fondamantal ke m envite Kolonèl Rebu pou n eseye konprann ki sa bagay lan ye. E misye ka di anpil bagay ou pa prete atansyon ak li, men gen bagay li di ki ka atire atansyon ou. Donk si misye di tout sa yo, eben, m ap di l klè, ou wè misye di m son nèg, m di bagay la klè, bon se, se kesyon n ap poze, se pa pou mwen, se pou peyi a. Men bon m di w, Si mwen menm nan plas pouvwa a, m tap m tap demaske Rebu. Demaske vle di, m tap mete l anfas responsabilite a pandan m ba li mwayen tou. Atansyon! Paske pou w asire w, paske menm Rameau Normil ki la a, ke gen moun ki estime m ap takle misye, non! Se paske m pa renmen nèg kap blofe moun kap bay mantò. Mwen konnen sitiyasyon an konplike men pa vin bay bilan ou touye 103 moun epi se gade sak pase nan Bercy la nan Kabarè yèswa son masak ki fèt la a teatr Kabarè Akayè atè a la a timoun lekòl an difikilte nèg yo gen des imaj m pa menm ka gade. boule moun, koupe tèt moun etc. La nan Bercy, yè swa, tout pandan map fè emisyon an, sa a dire, m pa gen pwoblèm ou vini ou poko ka delivre, men pa bonm mantò, depi ou bonm mantò a m fache. Sa a di, lè kounye a w vini a Rameau Normil kòm direktè jeneral, èske ou ba li, ou asire w ke li gen mwayen pou l fonksyone? Si w pran kolonèl Rebu w mete l nan enteryè oubyen nan defans, èske kounye a, Ou ba li mwayen selon sa l mande w èske ou ba li yo? Kounye a si w ba li yo epi ou wè l pa ka bay rezilta, se lè sa w ka kòmanse pa kritik la. Lè sa a ou demaske l kòm mantè pwofesyonèl. Men ann eseye yo. Ann eseye yo. Paske lè w di tete w ap reveye yon seri de mò, w ap reveye sesi men non. Ou pa janm eseye l. Ou pa janm eseyel pask mwen menm chak jou m tande youri ap pale bagay se vre moun yo di non si youri te bon li tap jere gonayiv men youri pa nan ministè defans youri pa nan enteryè li pa nan dcpj li pa chèf polis son ansyen palmantè job li se te lejifere kounye a si se youri ki arme gonayiv ke lè zotorite santral yo asime responsabilite yo. Men si non, ebyen pran Youri mete l o pye di mur pou n teste bòn fwa l. Paske se de sekirite l jou ap pale, li di w li gon plan de sekirite, ebyen eseye l. Si w pa janm eseye l, se paske jisteman. Ou pa gen volonte pou sòti kote w ye a. Tande, tande byen wi, sa se si w pa janm eseye nèg la. Hein? Ou men paske w pa gen volonte e lè sa li vle li vin plis politik vrèman, puiske son politik de klan k ap fèt, ebyen pa gen volonte pou Ayiti sòti kote l ye an, epi nou aksepte ap efondre ansanm. Ann teste bòn fwa moun yo tou senpleman. Ok Sa vle di ke Lè w pran yon nèg ou mete l nan enteryè Kòm Garry Conille Il est médecin Alòske le ministère de l'intérieur Li konplètman li Antyèman enplike nan zafè sekirite peyi an Lè w pran yon nèg ou mete l nan ministère defans Lè w al chèche pakou nèg la Li pa gen anyen pou wè ak sekirite Epi w mete l nan ministè defans. On egzanp m ba ou. Epi kisa w vle chanje la? Se yon peyi difisil wi. Lò on nèg kòmsi, nèg la il est médecin pa vre? Kounye a l ap dirije le ministère de l'intérieur. Ok, alòske enteryè li antyèman enplike nan zafè sekirite peyi a. Ou pran yon nèg kap pale fransè tout jounen zuzu defann moun kòm avoka epi bap ok pa gen pwoblèm ou metel nan ministè jistis alòske li antyèman fè pati de sekirite peyi an paske li fè pati de CSPN konsèy siperyè polis nasyonal Epi ou wè se nèg sa ki pa gen anyen pou wè ak sekirite, li pa gen okenn nosyon de baz an matyè de la sekirite piblik, e se li menm k ap deside sou la sekirite de la sosyete, de la popilasyon, de la kominote oubyen dè kominote. Ok, ki rezilta ou atann ke li pral jwenn? Li te ka bay rezilta, paske ou pa oblije nan yon pòs, ou oblije gen konesans pou li non, depandaman de ki pòs. Men kounye a fò gen yon ekip solid ki otou de ou. Fòk yon ekip solid, ou gen dwa pa egzanp yon nèg ou pa nan sekirite, men w monte yon kabinè solid ki gen vrèman dè ekspè nan matyè la epi k ap frape. Enben si e konsa n p ap janm fè peyi. Le ministère de l'interieur, merci, c'est le cerveau du gouvernement. Ann kite sa, donk se se sa lide. Antouka, kite sa, demen si Dye ve, ma vini sou dosye ti militan lavalas yo, ou konprann, epi na gade tou, m pa rete sou egzamen ofisyèl, etsetera. E pwi fò m retounen ankò sou liberasyon 2 mesye yo, Mèt Robinson Pierre Louis e avoka e Mèt Virgile, paske yo libere jodi a, sa li trè trè, li trè trè enpòtan. Men paske m te vle fè yon ti pale ak Kolonèl Rebu aswè an, e pa sèlman gade yon seri de aspè etsetera, men gen de bagay avan n di yo, Eske n teste moun yo deja? Ann mete yo fas ak responsabilite yo, ann mete yo fas ak reyalite an, e lè sa n ap konprann. Gen de bagay n ap di, mwen m pot ko fèt, m pa viv yo, m pa konnen sa yo ye. Se vre achiv yo la, yo pale, ou konprann sa m di w, men gen de bagay mwen viv pandan ti tan m la a. Sa li ekstrèmman enpòtan. Antouka, avan mwen pran yon zanmi, gen yon lòt fanmi, e m kwè se sa, e se la ke nou mete fen. Men nou menm n ap mete fen, n ap di, peyi Dayiti bezwen de Ayisyen konsekan, de konpatriyòt, de sitwayen avize, pou nou menm nou rezoud kriz sa. Paske fanmi, m pa ban manti, wè chèf gang yo, nèg yo tèlman kriminèl, Nèg yo gon plan pou yo okipe tout peyi a nèt pou yo gen kontwòl nou tande a gen kontwòl tout peyi a antyè tout peyi a nèt wi tout peyi a nou wè yè sa m tap di nou an sa vle di se pa manti m te ba nou ok ann tande sa wap gentan konprann.

Se pa vre, nèg se meda mete ansanm avèk nèg pon mate, nèg sentayou, men moun ki konn akayè, moun ki konn akayè byen ap konn kote sa ou m di a wi. Men m pap bann manti medam mesye, nèg pon mate, nèg senta, bon nèg sa yo lap difisil anpil, lap difisil anpil pou nèg izo 5 segond ta arive pase ling sa. Kòm nèg sa yo m di nou sa nèg yo pa pè po yo, yo ka pot boure men pot boure a e menm jan yè fanmi se pa ti masak yon pakèt moun ki mouri konprann map gade video yo sa fè mal, m di n sa deja gwoup telegram nan la ou konprann nou gen tout nèt. Men se moun ki gen kè m pa konseye ou menm ou menm si w pa gen kè pou antre nan gwoup sa ok m pa konseye w pa konseye w paske bagay yo vrèman vrèman grav mwen menm m pa ka gade yo dèfwa se pase lè m ap travay e m fon pase pou m gade kòman sitiyasyon an te ye pou m ka vin rapòte nou kèk ti bagay amelyore ok kèk ti bagay amelyore kidonk nou menm se la ke n mete fen e vle pa vle sa ap stope. lap stope ansanm avèk prezidan Guy Philippe li pa lòt e boude a boude sak pa renmenn m kwè se pa nan pa renmenn nan nap jwenn solisyon paske nou bouke jwenn nèg sa yo deja e nou wè Guy Philippe li menm li te eli deja blan vin prann e blan vin prann nou pa bezwen konn kondisyon men si yo vin prann se paske yo pèl e menl vini la ankò yo moutre w yo pa renmenl poukisa yo pa renmenn sa lap pwobnen a pa nan avantaj yo li plis nan avantaj ou menm kap viv nan peyi a.